Sak Olivier oblije fè? Li oblije li mete yon gwoup moun antre fwa la, li ranmase tout. Mwen depi kòmanse sou mwen menm gen 4 ki yo rantre ki meko de vi, mwen konnen yo ki meko de vi, mwen fè sivi pou mwen jwenn, mwen konnen yo ta fèm peye yon ti kòb. Ansanm avèk kabrit lan ban nou. E prezans nou la, di nou kòman sa ye, kisa sa ye menm? Bonjou lemond, bonjou Ayiti, bonjou, bonswa. Talè ke nap konn ap wè emisyon sa. Bon, mesye kisa l ye? Nou gen Ekodevi la ki nou konnen ki te vin la pou ede nou. ede malere. Men lè nou vin analize byen se pa ede malere vre se detwi malere li ye. Nou gen ti kabrit sa yo se avèl nou peye lekòl timoun yo, avèl nou fè tout ti de bagay ke nou gen bezwen, de bezwen pa nou. E gen nou menm ki pa nou pa ka ale kodevi, pou ale kodevi fò fè filo, fò fè reto, bon nou pa fè klas, nou pa fè nouvo klas sa yo. Nou fè ti elvaj nou pou nou mèyè ede timoun pa nou. Anben kisa kodevi vin fè? Nou gen yon rivyè masak ki te kraze baraj kodevi an. Kounye a, nou te gen ti kabrit yo, nou konn kenbe yo. Gen de fwa, lè pa gen lapli, nou oblije lage yo pou jwenn ti zèb pou yo manje. Anben, kit m jwenn kò a kabrit yo, m ka rekipere yo. Anben, m tout demach m fè, yo voye m lakay kazèk. M mache lakay kazèk, kazèk la di li pa okouran de sa, yo kenbe kabrit. Yo fè m rele yon ajan brigad ki se Bijou. Lè mwen rele l sou telefòn, li di non, li pa okouran de sa, ni kenbe kabrit, ni anyen. E nou antre anndan an, nou rele chèf sekirite yo bay nou nono pou kenbe bagay sa a. Nono di non, o kabrit yo li menm yo te kenbe yo. Jis pran rezo a pou nou konnen sa k o devi ap fè avèk nou pou kabrit yo. Nan fè plas pou mesye jimo. Alò, e ki repwòch yo fè? Èske yo pa di nou ki rezon ki pèmèt yo kenbe kabrit yo? Yo di ke y ap ranje la, kabrit yo distribye twòp la paske kabrit yo ap fwote sou moun. Men yo pa avèti yonn nan nou. Kounya la yo fè konplo miss yo di Nono ki fè konprann yo antrave gwoup kabrit yo anndan apre li fè konprann ke yo sot atake kabrit yo an apre li di li paka fè anyen pou nou menm. Konbyen kabrit nou gen k pèdi? Gen moun ki gen 3, mwen menm m gen 2. Misye gen 2. Eske se premye fwa nou gen kabrit kap pèdi? Plizyè fwa nou konn manke kèk kabrit. Yon sèl moun, yon sèl moun pale. Pou mwen menm m te gen 11 ki te pèdi yon sèl jou. Mwen te pran 11 kabrit. Mwen te gen 11 la, mwen te gen 6 manman ki te plenn, 3 jenn ki te plenn. Kounye a, mwen te panse se te vòlè. Men lè vin kounye a, lè vin kontwole pou vòlè, se te Kodevi ki te pran yo. Alò nou idantifye yon pèsonaj, Nono. Kiyès ki Nono a? Bon, Nono a se yon sekirite nèg bay, sèvis jeneral yo. Se misye yo di ki pa, ki te, yo te kenbe, ki te ap bay kabrit yo. Se la menm gen moun ki te wè. Mwen menm m pa te la, lendi a m pa t la. M t al travay, lè m vini, timoun ti pita di m kabrit yo pa la. Bon konya map kenbe se 2 ti grenn sa yo m jwenn toujou m kenbe. Ou di ou te panse se pèdi yo pèdi se konya ou konstate se kote vikip lan. Ou vle di kisa? Sa vle di e kote ki vole kabrit yo? Bon si kanmenm se li ki se andan yo ye, se li pran yo, kenbe yo nou pa ka jwenn yo. Nou pa gen pè pale la. Se kodevi menm yo kenbe yo, konya nan chache yo nou pa ka jwenn yo.
Wi. Pa ki mwayen yo pran yo? Ay mwayen yo kenbe yo konsa men kote a la lib la vle di kote kabrit yo rantre anndan. Ay sa se ajan ki fè nès nan kabrit yo rantre anndan an. Kounye a men yo pa avèti yonn nan nou, kounye a yo fè konplo plis yo te pale don domi gen yon domi ki sa rele menm? Ki te fè nono gen. Yo di se Christian, nono, nou tande kote vye a? Christian.

Mwen jwenn Natacha, Kasèk Natacha, li ban mwen nimewo ajan brigad ki se Bijou. Mwen rele Bijou, Bijou di non li pa okouran de sa. Kounye a li gen yon ti patnè menm, misye kòm misye pale, jete la a tou, li deplase. Nono, mwen jwenn Nono pèsonèlman, Nono di monchè, i egrèt sa pou li, paske kabrit yo gentan manje deja. Li di sèl kaka kabrit yo k la.
Kòman? Kabrit yo gentan manje deja, se mo sa ki fè nou pwoblèm nan. E sa fèm mal pou moun gen 3 kabrit nan 4 kabrit yo m gen 2 ki plen. Ou di konsa Nono di l regrèt sa pou nou e kabrit yo manje deja.
Ou di kaka kabrit yo ki la. Yo manje kote? Kyès ki manje yo? Zòn franch, zòn franch.
Kòdevi, kòdevi. Kòdevi, kòdevi. E konya yo rele Nono pou nou, Nono pa vin pale avè nou. Nou fè jounen anndan kòdevi yo rele Nono pou nou yo pa vin pale avè nou. Se sa k fè mwen vin pran laprès la.

Mwen m te panse te vòlè men kounya m konsa ske e pa vòlè Ay si kounya si m gen m pèdi 4 la se anndan la yo kenbe men la yo kenbe yo Men yo timoun sa yo timoun pa m k ap kenbe k ap pride a ti grenn sa yo pou m kenbe yo pou yo pa pran yo ankò
Byen e kòm nou konnen kodevi la se yon konpayi de devlòpman e mwen panse ke nou ka rantre an kontak avèk kodevi pale avèk kodevi si kabrit yo la Ebyen si se kap tire yo kap tire kabrit yo tou yo kapab ban nou kabrit yo. E sa nou ap bezwen nan bezwen menm. Pito nou fè sa mpa konnen tou si ke kabrit yo la. Bon yo di zibye nou yo di ke se ka kabrit yo ki la. Paske yo te di yo la pou ede moun paske nenpòt yo pa yon ti kilòt atis kande yo pa yon ti chemiz yo gen moun ak yon ti chemizèt.

nan kabrit yo kounya la sa map reproche kodevi kodevi gen anpil moun kap di kodevi pa bon se pa kodevi ki pa bon se dirijan yo yon pati nan dirijan yo pase imajine ou lè ou gade yon baraj konsa ki kraze kounya si kodevi di bon lap mete yon mizangad pou kabrit yo pa rantre anndan yap rekonstri baraj la epi pandan yo konstri epi yo fè yon mesaj pase Epi kounya la pou moun yo kenbe kabrit yo pou yo pa rantre. Men si kounya la ou kite baraj sa a anvayi konsa la, kounya pou ap kenbe kabrit a nou, kabrit a malere yo, e nou tout viktim, n ap pran ti bal de sa, nou rale nan mèri, nou pa jwenn yo. Epi lò al nan lòt gang kote yo di kabrit yo konn bay, kounya bon pa gen moun ki ka ban nou enfòmasyon. Etandiske, mwen Nono a ki fè mwen nonmen non li, se paske yo di m se l kòdonatè sèvis jeneral ki anndan an. Sa vle di e afè de kenbe kabrit, kenbe netwaye anndan se li pa fè pati de li. Se li ki reskonsab. Sa vle di si l li, li pa ka ban nou bon enfòmasyon. Etan se kabrit yo se la yo kenbe. Sa vin rann ke nou blije kouman nou pa ka tede bwa kwaze. Mèsi.